Madam mesye bonsoir madam sa wap gade la li rele revelata e sa se pitit li istwa sa nou pral esplike w la se yon istwa vrè mezanmi tande anpil fwa w panse w fin wè ou fin tande anpil fwa w panse gon bagay ou te tande Ou pako pral tann bagay ki pral fè w sezi plis ke sa. Ebyen kite m di w, chak fwa ou tande yon bagay ki etonan, gen yon bagay ki pi etonan ki rete ki ou potko konnen. Madam sa a, se yon dam, li menm avèk mari l, yo te genyen yon trè bon gwosès. Dayè, li fè plizyè pitit deja. Men, nan gwosès sa a, li pral konnen, li pral aprann sa k pral, sa m pral esplike w la a. Madam sa a fè yon pitit, pitit sa a sanble Tèt koupe avèk sa nou rele alyen yo oubyen ekstraterès yo. Kite m eksplike w. Madam nan eksplike ke, alò istwa sa a li pase nan peyi Wannda. Madam nan eksplike ke li gen fè plizyè pitit deja, epi li, lè l ansent pitit sa a, li Se se te yon gwosès nòmal, pitit la ap fè tout mouvman nan vant li. Sof ke nan vil kote y ap li t ap viv lan, bagay yo tèlman pa t bon pou yo, li pa t kapab kontinye al lopital pou ke yo t ap swiv e fè sonografi pou l te ka wè sa k anndan vant li an. Lè pitit la fèt, Doktè etone, papa etone, manman etone, tout moun etone pou sa ki fèt la. Madam nan eksplike kou pitit la fèt, lè prezante papa, papa di sa sa ye sa? Papa deklare sa son mons e li li pat fèt mons, li pete kouri li kite pitit la nan men madanm nan. Tout doktè tout moun kite lè yo fin akouche madanm nan yo pete kouri yo pèl pouki rezon dam nan fè yon ti estraterès tout moun di yo potko janm wè yon kreyati konsa sak relel demon sak rele li estraterès men pou konprann byen An nou pale ou kisa ki estraterès la. Estraterès la ou byen sa nou rele alien yo, se a travè fim fiksyon yo, e mesye k ap reflechi yo, yo sèlman yo reyalize ke ka genyen lòt èt k ap viv nan lòt planèt yo, men yo fon jan pou ke yo idantifye yo. Pami sa yo idantifye, yo idantifye yo avèk menm jan w wè timoun sa fèt la. Yo gen ti vè kòm moun ki gen gwo tèt, ki gen gwo zye, e ki gen plizyè bra, etsetera. Ebyen, madanm nan fè yon timoun egzakteman sa nou ta rele yon alyen oubyen yon ekstraterès. Madanm nan eksplike ke lè pitit la fin fèt, tout moun kouri kite l. Tout moun pèl, tout moun sa son demon. Mari a di li li pat met demon nan vant madanm nan, ke madanm nan al remèt demon an kotel te prann nan paske yo poko janm wè sa sou latè beni, yo poko janm ka yo pa ka kwè ke gon timoun ki fèt konsa. Doktè pè kouri kite madanm nan, di madanm sa yo pa konn sa pou yo fè, yo pa konn ki sak nan men nan, donk yo pèl. Madanm nan eksplike poul di. Menm pou l t al lakay li, se yon bon Samariten ki te gen pitye pou li ki t al lage l lakay li, apre l fin fè, apre li fin mete pitit sa a sou tè a. Men, anvan nou kontinye avèk istwa a, kite nou pran yon ti poz pou nou salye tout kòmanditè nou yo, moun ki pataje videyo nou yo, moun ki like videyo nou yo, moun ki kite love la pou nou. N apral kontinye avèk istwa a.

Jan w pataje, jan w like e sa fè nou kontan pou reyaksyon sa yo ou bay videyo nou yo. Donk ou sou kè nou. Kontinye pataje, kontinye sipòte nou. E sans oubliye tout moun ki Chili yo. Pa bliye nan Napo Depo w ap jwenn kola choukoun e pa neglije bwè kola choukoun nan se kola dyaspora. Lè madam nan deside pou l montre moun ki nan zòn kote l ap viv la, pitit la se ak to madanm nan gen pwoblèm. Se ak to madanm nan gen pwoblèm. Tout moun pete kouri pou li. Tout moun pè l. Tout moun mande l kote l jwenn sa a, sa sa ye sa a, kote l jwenn demon sa a. Gen moun ki ale pi lwen pou yo di madanm nan, Sa a ou pa ka sipòte l. Vo mye ke w touye sa a. Vo mye w touye l. Yo fè madanm nan konnen li mèt touye sa k nan men l nan. Pitit sa l gen nan men l nan li mèt touye l. Paske sa se pa yon timoun. Men w konn pou ki rezon? Se paske pitit la li toujou ap kriye. Li toujou ap reye, lap rele, li pa konn sa, dam nan pa konn ki sen poul rele, li pa konnen ki moun pou li frape pòt, li pa gon moun ki ka ede, li pa gon moun ki konprann li, li pa gon moun ki kon ka, ki ka bay ou eksplikasyon avèk kreyati sa ki nan men madanm nan. Sof ke, madanm nan konnen se li k pouse l, madanm nan konnen se nan vant li l soti, papa abandone l, doktè kouri kite l, E lil paka abandonel. Gen moun non selman yo di madam nan touyel, se paske yo pa konnen kisa pou yo fè pou madam nan pou edel. Yo di madam nan li paka sipòte sa lap sipòte a la. Timoun nan tout la sent jounen ap kriye, ap rele. Pou madanm nan pran yon ti souf, se lè ti pitit la vle al fè yon ti dòmi. Li pa vle manje. E bagay la tèlman bay madanm nan pwoblèm, madanm nan oblije tankou yon kat make kouri kite zòn kote l ap viv la pou l al retounen jwenn kèk fanmi e malgre sa fanmi pa ka fè anyen pou li. Jiskaske videyo madanm sa a rive E mont pran entènèt la e viral kote lap mande èd tanpri souple edel avèk pitit la. Pou kounye la a, pitit la twouve li nan lopital an End yap etidye ka a. Kote yon gwoup doktè dakò pou ke yo kapab swiv li pitit la de prè pou yo kapab analize pou yo wè si kapab pote eksplikasyon e si ap gen posibilite pou yo fè yon evantyèl operasyon pou li. Se tout sa n te pote pou w nan videyo sa a. N ap ba w randevou pou yon pwochen videyo.